Welcome to Let's Talk with Soso and Misha Avan tou nap mandew pou ale subscribe sou YouTube channel nou ki se Let's Talk with Soso and Misha Follow nou sou Instagram SosoNishaTalkShow e like paj nou an sou Facebook Let's Talk with Soso and Misha. Wap jwenn show sa Mardi, Vendredi. Don peze ti klòch lan pou pa rate chak lè nou lage youn Mardi, Vendredi. Sijè jodi a se friendship. What is the meaning of friendship? There is three type of friendship. So that's what the subject is today. Se sa sijè a ye jodi a. De zanmi, twa tip de zanmi nou genyen. E madam Nicha, kisa vle di zanmi pou ou? Zanmi pou mwen vle di on zanmi ke mwen pap rele zanmi sèlman, men on moun ki vini antan ke on sè pou mwen, on moun kap la pou mwen lèm fè on bagay kap gen kran poul dim ke sam fè an pa bon, on moun ki pap jijem, on moun kap kapab defann mwen kit mwen la e kit mwen pa la. Mwen ka di menm bagay ansanm avèw, rezon paske Jodi an, yon zanmi sipoze fè tout sa w di yo sot di yo la, ki la pou ou, ki sipòte w nan tout bagay nèt, ki menm ke li mal li ka kanpe l di w konn sa w fè a pa bon. Se sa k rele zanmi. E pa zanmi ki tout sa w fè bon nan figi l lè w pa lè w pa la, se mal. E yon zanmi pou mwen tou, si yon moun ap pale mal li ka defann ou pa dèyè do m, sa se yon zanmi. Yon lòt ti zanman ankò. Nan afè pa chat mwen. Ok. Mwen le ey baz m pa pla nan. Poul kouvri pou mwen ou pa konprann. Zanmi sa w konnen lap kouvri pou ou wi. Menm ke m pa kote lan li ka di si son mari ou mennaj m genyen lap di mennaj mwen. Oh Sofia ta avèm wi menm ke m pa avèl fò li kouvri. Li kouvri pou ou. Wi sa e sak rele zanmi pou mwen. Map fè menm bagay la tou. Ou pral di map regle wòl pa bon but sa e sak zanmi, se sa w rele zanmi on sè. Nou konprann sa m vle di nou? Pou mwen se sa ki zanmi. So jodi a nou gen 3 tip de zanmi. E nou gen zanmi ki itilize, nou gen di zanmi ki vin pou plezi, nou gen zanmi ki vin pou rete nan lavi nou pou lontan, ki bon zanmi. Konprann? Bon.
Jan n di an, nou genyen twa tip de zanmi. Premyèman, zanmi ki itilize. Se yon moun ki la sèlman pou li itilize w, yon moun sèlman l ap rele w lan telefòn sèlman lè l bezwen w, lè l bezwen yon bagay lan men w. Li va vini pou l rete. Depi pa gen benefis ankò, moun sa li tou ale. Zanmi plezi. On moun selman li konn tout kote bal lan ye, li konn tout kote club ap fonksyone, kap rele w kap di ey anm gen tel bal aswè a wi, gen tel bal ann ale ann ale. Sa e zanmi tou, lèl rive se pa li menm kap depanse non. E ou kap depanse an menm tan. E ou pral depanse. Epi ou tap envite m. Exactement. Zanmi plezi. Sa vle di lap bò w kòd plezi an men se ou k pou mach a lajon. Se ou k pou mach a lajon. E ou k pou peye l tou. Wi. Zanmi sa yo pa.
Zanmi de bon. Janm te di an on zanmi ki vini lan lavi w se on sè li vini, on zanmi ki vini poul rete, on zanmi ki vini lèw fè on bagay lap diw sa w fè an pa bon, on zanmi kap la poul defann ou nan nenpòt sikonstans li ye a. So se 3 tip de zanmi sa yo nou vini avèl pou nou. jodi an la. Ok Genisha. Nan tout tip kalite de zanmi sa yo, ki kalite zanmi ou menm ou eksperyanse? Bon mwen menm m ka di m eksperyanse tou lè twa. Humm zanmi de bon, m gen zanmi m gen zanmi ke mwen rankontre. lè lè m t ap fè konkou Miss yo ki vin nan lavi m yo vini pou yo rete sa yo se zanmi de bon m gen zanmi tou ke mwen mwen grandi ansanm avè yo mwen panse ke yo te zanmi ki bon poutan se se pa sa li ye vre e mwen gen zanmi tou zanmi plezi. M ap pran egzanp lan la paske egzanp lan chita kote m lan la. O, pa renmen l? Egzanp plezi an. Ayayay!
Madmwazèl Soso konn tout kote bal yo ye. Ou pa lage gou sa baz. Tout kote klèb lan ap fonksyone, li konnen l, men li. Tale. Fò m te pran egzanp sa a sou ou jodi an. O, se zanmi plezi m ye! Wi, se zanmi plezi. Men, gad yon kout pik. Konsa la. Eske m manti? Si m manti, di m manti. Monchè, m pa konprann tout kote plezi a ye non. Men w konn kèlke? Depi son, depi klòch la sone m konnen l.
Men sa m ap di an. An an.
Men an menm tan tou pa di sa sèlman non. Mwen menm, kote l ye a m ba ou l tou. M ka wè plezi, m ka wè sesi men lè moun serye m serye. Se pou bay moun yo bay lajan ye ou konn lè mwen menm lè poum di w sa poum di w lan map di w li menm ke w fache menm ke w batay paske w toujou fache w menm ou toujou anvi batay chak jou lap bat mwen mezanmi m bay l plezi men chak jou l bezwen bat mwen ou konprann sa vle di a m ka di w li tou m tout kalite mwen menm m son labouyi m ye mwen menm ou konn wè yo di m ka ba w san pou san nan sa ou konn wè yo di ou kòman bagay la di an gon pwovèb ki di an ayiti. Pwason bouyi whatever nan. Pwason pwason kazi nan bouyon. Pwason nan bouyon. Se sa m ye.
Bon pwason kazi nan bouyon. M konn tout.
M ba ou l. M pa vin pou itilize. Itilize a mwen m pa ladan l. Paske depi zanmi ap itilize, m pa ladan l. Men ton adrè. Plezi an It's only one life to live. Fò w pran plezi w. Ou menm tou tou wap pran plezi w nan tou. Sa k pa bon fò m di w li tou. Mwen menm plezi m bay mwen menm avè l, m ka sa tou. Mwen menm ton tou, zanmi, m ka yon konseye, m ka tout. Men plezi an monchè, fò w pran l.
Bon, jan m t ap di nou an, li pa sèlman la pou l pou plezi, pou zanmi plezi, l s on sè pou mwen, on grann sè. Lè m fè yon bagay, li di m, hey Kenly, sa sa w fè an li pa bon. So, m jwenn sa nan li menm.
Ok.
Eske w jwenn sa nan mwen? Ou resi ba yon verite non. E pa janm di w eske w jwenn sa. Se plezi, kounye a m se yon sè. Ki tip de zanmi m ye pou ou madmwazèl?
Ayayayay! Pou moun ki konnen m yo, she's my headache. My tèt fè mal. Ok, tout jwèt se jwèt kochèt pa ladan l. But, li se yon zanmi pou mwen ke nou zanmi, nou pran plezi, se yon bon ti zanmi li pou mwen. Lè m fache, li di mwen, petèt lè m fache a mennaj mwen toujou di m, ou pa p dòmi fache non ou menm avè nèg lan, ou bèda al pale avè l. Se zanmi m li ye. Li di m sa, ou konprann, li se yon gout zanmi pou mwen, m pa ka bay manti. Gen dèyè tou l anmède m tou. Fò m anmède ou. Li ban m tèt fè mal. That's what friends are for.
Tèt fè mal. Men kanta pou sòti an, mwen toujou di. Jodi a vandredi zanmi plezi an nou ban nou. Bon banm di yon bagay zanmi m pap ban manti m gon ti dam mwen te zanmi avèl m te ka di zanmi m li ye vrèman suvan vre m paka ban manti paske m zanmi avè manmzèl depi lè mwen te ayiti 10 ans daj nou zanmi kounya ou konn laj mwen m pa bezwen konn laj nou so 10 ans daj pou jis konn nou zanmi Mwen menm m panse l te zanmi m, se mwen k te zanmi l, se m vin dekouvri l pa gen zanmi vre. M pap ba w manti, wè menm moun k ap pran pòz ap griyen dan ansanm avè w lan se li menm k pral trayi w. Se menm moun sa a.
M panse m te zanmi manmzèl, e mwen k te zanmi l, se mwen k te konn ap vann li zanmi. Pa twò lontan la, sa pa pran yon mwa, m vin dekouvri se mwen k te zanmi l, li menm li pat janm zanmi m. Paske mwen menm, pa yon jou. Li ka di m rele yon moun m di m pa m di de seri de bagay de lòt. Mwen menm m ap twouve sa bò kote l ke mwen desi paske m di yon moun zanman avè w lè m di w dizan m nan trantèn mwen sa vle di lè w gentan wè nou gen ventan depi n zanmi m panse n te zanmi pa bon tou daprè mwen ki konn kenbe zanmi sa m panse se te yon zanmi li ye m te konte l kòm yon sè e bagay sa yo an reyalite pa vre Gen tout sa yo ladann tou. Ou pa di ton zòn, pa di pèdi tan non. Sa aprann ou konn moun. Aprann ou ou pa rantre tout moun sou ou. Ou pa ouvè bay tout moun. Pase m sanw lèm zanmi avèw m zanmi avèw. Sa map diw la mwen map diw li menm ke w dakò, menm ke w pa dakò. Wap konnen l. Sa se ou menm si w asepte. Pase m pako vle m zanmi w se lè l bon pou m diw li bon. Si l pa bon fòm di sa wap fè a pa bon. Manmzèl pat konsa. M te konn di li men lèm di li tou. Se yon sans de, kòman m ta di w, li pase sou li, li brush it out pou l pa wè anyen. Ou konprann sa m vle di w? Se yon zanmi tou, m pa t vle bay sa enpòtans, men an reyalite lè, de sa mwen vin konnen pandan m zanmi avè l, lè sa k vin, yon bagay k vin pa sante nou fè n pa zanmi, m vin wè sa. Se yon zanmi, gen yon lòt tip de zanmi ankò, mwen manmzèl fè pati ladan l lan tou. Se yon zanmi ki pa janm vle w fè pwogrè. Ditou, ditou, ditou. Kote l ye an la, si w depase pi plis li, li pa dakò. Sa pa zanmi. Si m rive, si w se bon zanmi m vre, m rive w ap rive. Li menm li pa t wè l konsa.
Si li, m ba w bon egzanp. M chonje lè m ap travay, li t ap travay yon kote yon sekirite, yon l ap touche 10 dola. Ok, 10 dola pa yon nawè, pa yon pwoblèm. E mwen menm, m vin jwenn yon travay. E sou metye mwen, m tonbe ap touche pi plis ke 10 dola. Petèt m ka vin touche 2 fwa lavalè 10 dola l. E lè m di l sa li pa kwè. Ou konn sa l di? E pou m ba l prèv. Li pa gen pwoblèm, m montre l pye chèk mwen. Ou konn sa l di m? Kounye a la li vin nan sans de kritik. O e pa tout travay pou w fè non, menm ki ap peye w tout kòb, e pa tout travay pou w fè se. Paske l pa dakò m montre l pi wo pase l. M te vin wè sa. M vin pa di l afè m ankò. Gen zanmi sa yo, gen zanmi ou zanmi ki pa vle ou fè yon avan. Kote li a l ap kanpe. Mwen menm mwen tout. Ou vle fè yon avan m la ansanm avè w. E okontrè, si m wè e bak w ap fè m ap fè w konnen, a w ap fè bak wi kote w prale a l pa bon pou ou. Se konsa m ye menm. Men m pa nan zanmi ou pa ka e ban m yon konsèy. M la pou m bay konsèy. M pa ba w move konsèy. M pa pral mete w e al fouye tèt ou nan yon tou. Pase zanmi sa yo pou mwen pa alamòd. Si w pa ka zanmi m san pou sa, m tou di w moun sa. W pa ka zanmi m, pa zanmi. Pa fòse zanmi m. Sa se si. Pa di m ou se si, ou se lòt bon, non. Zanmi m tout bon. Pa gen tan a pèdi nan amitye. Non, pa genyen.
Granmoun m ap granmoun pitit. Talè la, li sou ti baton m pral mache yo. Nicha, nan sa, ki kalite limit ou bay zanmi ou menm pèsonèlman?
Bon, nan limi, Mwen menm m pa ka zanmi avèk on moun 50 pousan. M ap zanmi ansanm avè w, m zanmi ansanm avè w a 100 pousan. Menm ke demen ou kapab trayi m, sa se ou menm. Men mwen menm depi m di on moun ou se zanmi m, konnen nou zanmi pou jiskaske ke gen on bagay ki pase ke nou pa ka zanmi ankò, that's it, life goes on. Men. Humm pou mwen menm m pa
Ou pa bay limit? M pa bay limit.
Kòman ou pa bay limit la?
Sèl Paske pa gen zanmi Pa gen zanmi ki pa gen limit. Non mwen menm mwen pa bay limit. M pa ka zanmi a moun 5 an. M zanmi ansanm avè w, m zanmi avè w. Ou ka vin lakay mwen, m pral lakay ou. M ap pran egzanp lan sou ou. M al lakay ou,

Bon zanno sa e zanno li nou swe. Li pa ka di m mezanmi. Ou pa ka di m mezanmi. E sa fè m pa ka m pa ka zanmi non sèlman m pa ka zanmi avèk nenpòt moun, m pa ka zanmi avèk yon moun pou m konnen lanmay mwen m zanmi ansanm avè w 50 pousan sèlman.

E menm zanmi sak pral trayiw nan m baw limit ou pou gen kote pou pa rive ansanm avèm mwen menm poum pa rive ansanm avèw pase lèw bay zanmi limit gen respè gen de zanmi ki pral dim yon bagay m pap asepte l dim ni ou menm ou di ni map asepte paske mwen menm jan zanmitay mwen ansanm avèw la li ye a map asepte w dim ni men gen de zanmi kap vin dim de seri de bagay kap vin fèm wè de seri de bagay Ou pa nan bon chemen wap vin moutem ni. Kòmkwa jan moutem ni la. Exactement. Wap preche yon bagay.
Wap fè menm bagay la. Kòmkwa jan preche ni la. Non li pa bon konsa. So mwen menm limit pam nan. Limit mwen zanmi m. Pandan m zanmi avèw lan. Menm tan tou m zanmi avèw. Menm ke w bon zanmi m. Gen de pawòl m pap janm soti nan bouch mwen pou m ap derespektew malgre paske an menm tan zanmi an gen yon bagay ki rele respè.

M rekonèt ou, m konnen w ap di l. Sou mwen menm mwen pa pran sa serye. M pa pran l nan men yon lòt moun. Paske nan ki zanmitay mwen ansanm avè w. Ou pa konn lakay mwen, m pa konn chita bwè tafya avè w. Jwenn nan bwè a la. M pa konn al ankenn plezi avè w pou w ap vin di m tèl bagay, tèl bagay. Sa se zanmi a respè an. Sa se zanmi limit lan. M bò limit. Limit lan, nou pral pati. M pa gen pwoblèm nou pral pati. Menm ke m bò limit. Nou rive lòt bò a, si m ap achte, m ap achte pou tout moun. Menm kem bò limit ou. Men sa pa vle di ke mwen pral lage vant mwen ba ou, m pral lage tèt mwen ba ou, m bò limit. Men gen yon rezon fè m bò limit mwen. Ou konprann? Pou banm respè w, m ba w respè w. M pa pase tou di m tout bagay. Mwen menm m pap di w tout bagay tou. Mwen menm m pa menm kem de zanmi w, m pa di zanmi w, m pap di w tout bagay. M ap di w sa

Monchè lèm sou pa konte non. Lèm sou pa konte.
Non monchè kleren nan tèt mwen pa konn kap pale non. Kiyès kap pale?
Ah! Kleren yo. Kòm e avèk Soso m chita la kounya genlè se Sofi ki konn pale.
Monchè lèm bwè gen kleren m gen 3 pèsonaliti. Kleren, Soso, Craziness. Souple pou sa tou. M pa konnen gen lè kle an pale m pa konn di bagay konsa m. Bon fanatik yo nou rive lan moman fen show an men nou konnen ke nou pa ka ale konsa san nou pa kite nou avèk on ti konsèy konsèy mwen pote pou nou sè ke konn a kiyès nap fè zanmi fòk nou loyo ansanm avèk zanmi nou fòk nou gen sekrè pou zanmi nou e pou zanmi an gen sekrè pou nou tou. Fòk nou pa itilize moun, zanmi avèk yon moun san pou san. E ou menm madam Soso ki konsèy wap kite ansanm avèk fanatik yo jodi an? Konsèy map kite ak fanatik yo menm jan sot di an tou e lèw zanmi avèk yon moun depi ou di zanmi e ou konn sa sa vle di zanmi pou kenbe mo zanmi vle di yon zanmi vle di li la pou ou nan bon ou move tan. Saw ta vle di la? Lè w di m zanmi w, moun yo di w zanmi yon moun, zanmi l tout bon vre. Pa gen 25, pa gen 50, pa gen 75, zanmi avè l tout bon vre nan tout jan. Konprann? E anm lan menm tou, avan w zanmi a yon moun, avan w rele moun sa zanmi w, o sa se besti m, sa se bon zanmi m, chèche konnen. Ki tit de moun moun sa ye avan ou di sa paske menm moun wap rele bestie sa se li menm ki ap met on bagay nan sa wap bwè an nan sa wap manje pou ou pa bliye sa toujou fè pridan toujou konn kès ki zanmi nou e chèche avan nou antre on moun sou nou chèche konnen orijin moun sa ki kalite zanmi li ye ki background li avan nou di sa se bestie mwen li ye pa lagel konsa. Paske gen moun ki zanmi w ki pa zanmi w tout bon vre non. Gen moun ki zanmi w, jan n sot di talè a nan 3 tip de zanmi sa, gen moun ki zanmi w se plezi l vin pran. Gen moun ki zanmi w ki pa vle ke ou ale pi lwen ke kote w ye a, jan n sot di talè a tou. So fèt atansyon a moun n ap rele besti nou, fèt atansyon a moun n ap ouvri pòt lakay nou, nou ba l antre lakay nou pou l manje sou menm tab ansanm avè w. Fèt atansyon. Nenpòt kote wap gade show sa, se konsèy pam pou nou. Ba kè kote nou ye, konsèy pa nou. Panse kiyès ki zanmiw. Reflechi avann di sa se bestie m. Chèche konnen. Sa se konsèy pam pou nou. Ankò fanatik nou yo nap diw mèsi dèske ou te vin chita avè nou Pou nou te tande ti show sa. Like nou sou Facebook let's talk with Soso and Nisha. Like nou sou Instagram follow paj lan Soso and Nisha talk show e si ou ta renmen patisipe lan show an ou ta gen kèk konsèy pou pote ba nou ou kapab email nou sou sosoandnishatalkshow at gmail dot com. Mwen vle voye on gwo boubout tonton shout out to my beautiful cousin Nady ki ap fete fèt li nan mwa sa happy birthday my love
Nap di on lòt shout out avèk madam Lorly Map di on gwo boubout shout out to my loving Boyfriend, Allo Kensky! M salye w sou trak sa a. Ou serye? M salye w sou trak sa cheri. San ou m pa t ap ka chita la pou m avèk ou lajwa nan kè m pou m ap fè cho sa. Ayayy! Gen lanmou! Mwen di tout fanmi m, tout zanmi m ki ap gade cho sa, tout fanmi m, zanmi m ki pral pataje, ki pral like, ki pral kòmante. e ki ap kontinye ansanm avè nou merci merci e mwen renmen nou anpil. Mwen ap di merci a nou tout a tout moun net ki pral gade show sa ki gen pou gade show sa e mwen ap di merci avek potinski tou ki yon fè nou avek julio ki yon fè nou mesye julio ki yon fè nou steeve tout moun sa yo tou avek mwen gen marco nou tout net mwen genyen e. Fanmi m gen tout moun sa yo map di mèsi pa bliye tout moun sa yo m lonmen nou fanmi mwen pataje pataje silvouplè mèsi direktè mèsi pou menm ke nou wè tèt fè mal se vre menm ke kle antre nan tèt nou se vre men mèsi ou gen pasyans ansanm avè nou de plezi. Merci merci pou tout moun ki gade show sa merci ki pral gade show sa e ki pral renmen e yon moun ki ta renmen nou reponn yon kesyon pou li ekri li anba video wa nap reponn ni nan yon show nap lage e nap reponn ni avèw dirèk wap gentan konnen sa avèw nou nenpòt kesyon ou mèt lage li nou la poun reponn e sin gen ide tou nou ta vle nou vire show a nan lòt sans ki nan sans ou tou pa bliye Di nou l anba chwa a, imèl nou, Instagram nou, Facebook nou, fè l nan tout, nou la pou n fè w plezi nan sa w vle. Mèsi, pa bliye abòne, like Facebook, Instagram, pa bliye peze ti kòch lan. Pa bliye ba nou tanm nan, thumbs up.
Pa bliye slogan an,